Salitasyon a tout moun kòman nou ye m espre ke nou anfòm ke tout moun an sipè fòm non pam se John Marc Louissaint zanmi nou e se tout yon plezi a chak fwa m wè mwen nan mwen dèyè mwen nan espas sa pou m kapab fè yon ti pale ansanm avèk popilasyon ayisyèn lan kap soufri anpil e ki nan sitiyasyon trè trè egzajere ke mwen menm mwen pa wè mo, mwen pa jwenn mo pou m eksplike sa, sa se toujou yon doulè pou mwen lòske m ap gade sou ekran kòman sa ye, kòman popilasyon an, nan ki nivo popilasyon an egzajere. Jodi a, mwen vini pou mwen fè yon ti pale ansanm avèk nou. Mwen pale nou, map vin pale nou de ki rezon, kòman peyi Dayiti kapab sòti nan sitiyasyon yo ye la aktyèlman pandan nap pale a. Sitou koz ensekirite a espesyalman. E m ap fè nou konnen sa, pou kriz ensekirite a fini nan peyi Dayiti, gen yon travay ekstraòdinè ki pou fèt lakay, anndan gouvèman peyi a. M ap mande nou pou nou pataje, m pral esplike nou ki travay ki pou fèt. Yon bagay kem si nou pa tande, yon bagay ke nou ka pat janm tande, men m pral eksplike nou koulye a. Yo di peyi Dayiti se peyi ki pi pòv nan Amerik la. M ap di nou sa, peyi Dayiti pòv se kriz ensekirite a ki koz Peyi Dayiti pòv. Yonn nan nou ap goumen antre nou. E menm atis yo sèlman ki te ka gen yon ti kolaborasyon, kounye la m sezi wè ki jan, kòm si ki fè ti fyète nou, mwen wè kòman atis yo ap goumen yonn avèk lòt. Sa fè mal. Mwen menm pèsonèlman mwen pa vle pale nan yon seri de bagay paske m pa tyaske moun, mwen pa sipòte moun derespekte. M pa sipòte sa. Epi tou mwen pa si yon moun wè kòmsi mwen gen biwo pa m, mwen nan biwo m sa se biwo pa m. Se pa leta k fè, leta pa ede m nan, leta ayisyen pa fè anyen pou mwen. Mwen gen pwòp enstitisyon pa m, mwen gen pwòp afè pa m. E mwen gen pli de 50 moun kap travay ansanm avèm e mwen peye yo. E m pa gen kòmsi pou moun pou moun konprann se leta kòmsi map travay leta oubyen leta fè mwen. Non ditou pa. M pa sa m et m deja etire sa byen klè nan li nan nan mint nou. E m pa vle pèsòn moun konprann ke m bezwen fè vues sou entènèg fèm entènèt ki fèm vin pale. Men sil vle ede ayisyen yo kòm mwen wèm son sitwayen sa li nesesè poum pale nan sa paske si peyi dayiti bon lap bon pou nou tout se sak fèm mande nou pou nou edem pataje tande byen nou paka wè sekirite andan peyi dayiti san yon gouvèman stab gouvèman stab kòman m pral esplikel baz. sekirite anndan peyi ki sak pou bay li se kazek ak èd kazek ki pou bay li e si nou genyen dè yon prezidan ki kapab di mwen pral ankadre kazek ak èd kazek yo anndan peyi a epi mwen pral ranfòse lame anndan peyi dayiti m pa ban nou manti Nap gen nap jwenn avèk sekirite. Koman m pral koman n pral jwenn avèk sekirite. Depi nou jwenn sekirite anndan peyi a epi nou depi n gen sekiri anndan sekirite anndan peyi a nou gen 2 milyon dyaspora k ap viv nan amerika a de 2 milyon dyaspora yo sa yo sifi pou fè tout ayisyen k ap travay nan konstriksyon repiblik dominikèn rantre nan peyi dayiti. Paske yon dyaspora sèlman sifi pou bay 500 moun travay, yon sèl dyaspora. An gwo, 10 dyaspora ka bay plis moun travay ke leta, ke leta ayisyen. 10 dyaspora. E, kòm m eksplike 10 dyaspora, te ka gen nèg an Ayiti, gen nèg an Ayiti tou. Mwen menm mwen resevwa nèg, paske fò m di nou sa, Mwen se reprezantan Ayisyen Halawakuwa Konstan sa Repiblik Dominikèn, mwen jwenn milyonè Ayisyen ki sòti an Ayiti, ki vini nan ki pase nan biwo m ki pale ansanm avèk mwen sou sa yo ta renmen fè. Mwen gen nèg kòmsi ki te gen prèske 200 moun ap travay avèk yo an Ayiti ki rantre Repiblik Dominikèn la, mwen gen Ayisyen ki achte, mwen gen plis ke 35 Ayisyen ki achte gwo kay isit la lan Repiblik Dominikèn k ap koute 400, 500 mil dola ameriken.

M pa ba nou manti ayisyo ap achte peyi kay nan zòn sa yo. Milyonè ayisyen map di nou mesye, milyonè ayisyen. Yn fwa ke gen sekirite andan peyi a, dyaspora yo ka rantre pou yo vin travay. Pou yo vin kòmanse avèk dèz enstitisyon. Men fòm di nou sa fòk tout lidè sa yo kap mennen peyi dayiti a fòk nou ta lage tout atè pou nèg pou peyi pou malere yo viv anndan peyi a e m pral di nou sa pou ki rezon k fè mwen map di nou sa eksperyans veki fòm di nou sa si m di nou m se reprezantan ayisyen isit la sa ke mwen di nou Gen anpil bagay gran nèg ap fè isit la yo bezwen ak èd mwen. Sa wap pou yo bezwen fè nan nan imigrasyon ou byen nan leta, sa gen pou avèk legalizasyon biznis tou sa yo, yo rejwenn mwen kòmsi m oryante yo ede yo nan sa. Sèke mwen konnen. Mwen konnen sa map di nou an byen ki kantite milyonè ayisyen ki isit la la. Nèg ki gen pi gwo mezon machin Santiago an Repiblik Dominikèn, on ayisyen li ye. Mezon machin misye a pran 2 bò wout. Si nèg, poukisa yo pa ka fè an Ayiti? Paske gen on gwoup nèg kap voye boule sa lap fè a pou yo ka kontinye pa yo an. E sak fè map di nou popilasyon an gen kote n ta sipoze rantre si nou ap komsi nou ap fè gen kote n ta sipoze rantre gen kote n paka rantre evite kraze yon ti machin yon ti malere goumen pou l achte boule l epi pou n di nou bezwen komsi non sa ap anpeche lòt dyaspora oubyen jèn komsi ki pati kal fè kòb nan peyi etranje pou retounen lakay. Y ap pè achte yon seri de bagay. Tankou mwen menm la, m ta di konsa m ap vwe achte yon 5, yon 5, 6 kamyonèt, mete l nan wout Pòtoprens, y ap boule yo. Bon, kounye a la, si m achte 5, 6 kamyonèt mete l Pòtoprens, l ap ede plizyè ti jèn ap fè, ap brase ti mwayen. Bon, kounye a la, m pa p ka fè l paske y ap, l ap pran dife. Sa se yon ti pati m sipoze touche tou nan pwoblèm ensekirite ki genyen nan peyi Dayiti a. Kounye la si nou genyen prezidan ka chita avèk azèk kazèk yo epi li kapab di mesye nou pral ban mwen temwanyaj de tout jèn gason k ap viv nan zòn kote nou ye a paske kote kote lanmò san jou ye a gen yon kazèk la sou kwadèboukè e kazèk la gen yon kò ansanm avè l li gen èd kazèk Li gen lòt ajan ki nan ti katye yo. So koulye a la, yo ka bay yon, yo, yo, kazèk lan ka bay majistra, ka chita avèk ma, 2 majistra pou pase pa senatè pou rive jwenn prezidan, yo kapab di nou pral, nou pral idantifye tout nèg ki bandi anndan peyi a. Pwoblèm ki pase? Si kòb si kòb yo peye si kòb yo peye kazèk la li mwens kòb ke sa bandi a ka ba li a e bandi a k ap triyonfe kounye la m pral di nou sa byen si yo ankadre kazèk la jan m wè yo ankadre kazèk an repiblik dominikèn nan lòt peyi yo Kazèk yo ap gen enterè yo pou yo fè travay sa a. Kounye a, al chita ansanm avèk yo epi y ap ban nou rannman. Kounye a la, tout ti jèn nou wè an Ayiti yo ki gen zam k ap travay ka travay avèk chèf bandi yo se paske yo pa jwenn anyen pou yo fè. Yo oblije sakrife vi yo pou yo kapab jwenn yon siviv. Men pou otan. Kob peyi ap kraze nan senatè depite kò dè minis epi prezidan. Pou otan mesye nou te ann serye mesye nou te ka di konsa yon prezidan an dan yon peyi prezid yon nèg ki prezidan an dan yon peyi li pa ta oblije li pa li pa nesesè non pou l touche plis ke ke 200 ou 300 mil goud nan pa mwa. Li pa ka touche plis ke sa non. Pou otan, sa se kòb, sa se kòb pou yon prezidan bwè yon dlo. Pandan san ke popilasyon an ap mouri dan la mizè. Kounye la m pral di nou, m pral di nou, popilasyon ap mouri dan la mizè, epi yon nèg, 3 400 mil goud se pou l bwè yon dlo. Epi nou ta di nou pral ankadre jèn gason yo pou n di nou pral fè lame. Nou pral konstwi yon ti yon kantite jèn gason pou nou mete lame a kanpe. Depi èd kazèk la vin pale ak ti jèn yo, li di yo konsa, Mwen gen yon travay pou nou, mwen gen kòmsi pou m ede nou bay sa yo. San zam pa tire, san san pa koule, pase nou bezwen ti jèn yo. Depi yo konnen se zam yo pral gen nan men yo wap prele yo pou al mete yo nan akademi aprè sa pou ba yo zam kòm chèf yo pap pè kite chèf bandi a men si ou pral etire zam nan men yo pou lage pou yo di yo pral remèt zam nan pou yo pa bandi ankò chèf bandi a ap touye yo paske yo konnen yo pral vann yon seri de bagay. Men si w fin ba yo, si w fin pran yo, ou mete yo nan akademi, ou ba yo zam, pou yo pran lari, pou yo, pou yo antrene kòm militè anndan peyi an, chèf gang lan gen obligasyon pou l al livre tèt li tou, oubyen li mouri. Paske la y ap vin kontrekare, paske yo konn tout kote yo ka jwenn. Se konsa si yon desizyon konsa pran anndan peyi a nap wè pap gen anpil tan anpil tan pap pase epi nap gade nou wè peyi a ap kòmanse kal nan 2 ou 3 mwa sèlman mesye nou mèt kwèm sa map di nou an se pa zam pou nou voye achte pou nou kraze bandi anndan peyi a. Zam nou vle achte yo, vle achte zam, ekipman pou lame peyi Dayiti. Epi dispoze 2 milyon, tande byen sa map di nou an, 2 milyon dola ameriken ap etire nou nan bandi, ap etire nou nan ensekirite nou gen nan peyi Dayiti an. 2 milyon dola ameriken, nap chanje l an ayisyen? Epi n ap ofri yon òf avèk avèk tout ti jèn ki nan bandi yo, n ap ba yo yon frè pou yo kite lakay yo pou madanm yo. Pase si Majistra a al sou yo, si èd kazèk la al sou yo konsa, yo p ap kouri ale pase yo ka panse tou y ap y al tou fèmen yo nan prizon. Men si yo ka fè kredi, malgre m konnen gen anpil nan èd kazèk yo k vòlè tou, yo ka al pran lajan nan lajan. Si yo konnen leta ka ofri yon òf, louvri yon yon enskripsyon a tout jèn ki pa twò kout, alò fò m di sa, ki pa twò kout pou yo antre nan lame anndan peyi a, epi yo ba yo yon 5 mil ou 6 mil dola ayisyen pou yo kite pou madanm yo pou yo al nan akademi. So, 6 mil dola a se yon prèv ki montre se pa nan prizon yo prale. Se yon bagay serye k ap fèt, paske yo ba w 6 mil dola pou yo pou w kite pou madanm ou, epi avan l fini y ap gentan ba w yon chèk. Epi pou kòmanse ede fanmi w. Mesye redwi redwi nan kòb palmantè yo, kò dè minis, prezidan epi nap wè nap pran kòb la poun metel o sèvis de la popilasyon nap wè peyi ap avanse. Kounye la lè tout nèg sa yo vin lè nou ouvri konsa nap tande peyi an nou pap tande bal ap chante oken kote. nan peyi Dayiti. Pwoblèm ki pase, pou rantre nan lame peyi Dayiti fò fè fò fè bak en bak de, fò gen papye bak en bak de nan men w. Oubyen pou rantre nan polisye fò gen papye bak en bak de nan men w. Pou otan lanmò san jou lanmò san jou pa fè premye ane fondamantal menm non li pa ka ekri epi l ap bay pwoblèm l ap bay pwoblèm nan kwadèboukè. Ou konn kisa k pase la? Pou yon nèg rantre nan lame, pou kisa l oblije, pou yon nèg polisye, kisa l bezwen, pou kisa l oblije fè bag 1 bag 2? Se sèlman ou bezwen bay nèg la yon enstriksyon, l ap tande w. W ap di konsa, men kòman pou l sèvi avèk moun. Afè nèg ap di konsa lame nan peyi dayiti tap fè anpil dezòd. Ou pa ka pran lame pou mete l jwe wòl polisye paske enstriksyon yo pa menm. Enstriksyon yon lame se pou pwoteje, se defans, se pou l defans, se pou l pran defans peyi l. Alòs sou le plan diplomasi lòske 2 peyi pa ka gen yon antant epi yo pral pran antant lan, An gwo ponyèt, kounye a y ap fè apèl avèk lame. Lè w pran yon nèg ki yon militè ou mete l travay kòm polisye, e tòtire pral tòtire popilasyon an, se nòmal. Nou sipoze gen kò polis epi militè. Alò se sa kòmsi mwen vle nou konprann ke lame anndan peyi Dayiti Se li menm ki pou mete sekirite anndan peyi a. Rele jenès la. E si tout jèn gason sa mwen nan lari kap fè manifestasyon an yo gen bagay pou yo fè yo pap al nan manifestasyon. Kòb sa yo nap peye pou kraze manifestasyon men kòb nap peye pou fèmen bouch yon seri de militè kòb sa yo sifi pou mete sekirite anndan peyi a. Men si le plan. Entèlèktyèl. So se pa kòm si se konesans nou pou nou itilize pou nou strateji pou nou itilize pou nou mete sekirite nan peyi a. Paske depi nèg la gntan gen zam nan men l, ou vini avèk zam pou dezame l, twòp san ap koule anndan peyi a mesye. Pase nou pa kab goumen antre nou. So se pou nou chèche yon mwayen pou nou rezoud pwoblèm nan. Paske nou bezwen, nou gen 14, nou gen 14 milyon moun. Nou ka pran, nou ka pran, nou ka pran 2 milyon òm nou mete anndan lame a. Leta ka bay 2 milyon òm travay nan lame a sèlman. Pandan sa ke nou pa gen 200 nan lame a. Bon, se jis pou montre nou, sitiyasyon peyi nou li vrèman egzajere. Li vrèman kòmsi, li mande kòmsi pou nou kapab pran de desizyon sevè. epi pou n wè nan ki mezi nou kapab jwenn gen yon bon sekirite, apre sa nou pral wè peyi a kalm epi nou pral wè kòman dyaspora pral kòmanse rantre nan peyi Dayiti. Konsa, m pase nan peyi Dayiti, m pase nan peyi Dayiti kòmsi kò moun menm, se nan avyon m pase wi. M pase sou tèt la, m desann nan èpòt epi m tou pran yon avyon m rantre Repiblik Dominiken wi. Se jis pou m montre w Poblèm peyi dayiti a li osi grav. M pa komsi yon moun komsi ki pral ki pral osi pran plezi m konsa pou m al mache nan peyi dayiti oubyen pou m ale menm si m ta di ok m ap soti isit la nan prive m prale an ayiti m pap fè erè sa nan vi m non kounye a la. Defwa m ap mande kòman moun yo fè viv paske sitiyasyon an grav nan peyi a. Tout anraje polis yo gang yo anraje se paske lidè politik yo ap mal itilize fason pou yo dezame yo epi lidè politik yo menm ap mete lajan pou yo goumen antre yo yonn ak lòt goumen antre yonn ak lòt pou pa ka gen yon antant ante yo antre yo pou yo kapab fè yon revòlt ki pral ki pral mennen yo nan yon endepandans yon lòt endepandans paske jiska prezan nou gen yon sti nou gen yon nou gen yon gwoup de moun kap mennen peyi dayiti tout tan moun sa yo pa tonbe peyi a pap janm gen yon gen yon figi peyi a pap janm avanse e si nap rete konekte mwen pral vini avèk dezyèm tèm ke m pral vini sou chanèl lan se kòman peyi dayiti kapab rive devlope apre se apre gen sekirite anndan peyi a kòman peyi dayiti ka rive devlope omwen de 2 ane sèlman. Ok mèsi anpil se t on plezi.